Bonswa tout moun kòman nou ye se mwen menm Lovinsky Payan ki avèk nou pou yon nouvèl videyo kote nan videyo sa nou pral pale de YouTube òganik kidonk ou menm ki son jèn youtubè videyo sa se pou ou li ye espesyalman. Paske nan video sa nou pral eksplike w Kòman pou kenbe YouTube ou òganik san ke ou pa bezwen achte okenn like, san ke ou pa bezwen achte okenn views e ou pa bezwen achte okenn subscribers, nouvo abone, pou w pa pote okenn domaj, pou w pa pote okenn pwoblèm e pou YouTube pa fèmen pa fèmen channel ou an. Rete nan fen video sa kote ke m pral eksplike w kisa pou w fè pou kenbe YouTube ou vrèman òganik. Janm te gentan di l nan deskripsyon videyo a, m tap pale de YouTube Organic. Men kisa ki YouTube Organic la? YouTube Organic se lè ke ou kòmanse chanèl YouTube ou, ou pataje anpil kontni sou li, ou kenbe YouTube chanèl YouTube ou san ke ou pa nan achte okenn abòne, ou pa achte okenn like, ou pa achte okenn views e ou pa achte tou 4000 heures de temps pou mete sou chanèl YouTube ou. Men, pou w kenbe YouTube ou òganik, kisa pou w fè? Pou mwen menm, lè m t ap fèk kòmanse, gen yon seri konsèy m pa t janm ko jwenn. E tou, m pa t konnen kòman pou m te kenbe chanèl YouTube mwen vrèman òganik. Men nan videyo sa, apre tout strateji mwen, e m vin konn kòman pou m kenbe chanèl YouTube mwen, m pa vle ke erè ke mwen te fè, ou menm tou kòm yon jèn YouTuber, pou w fè menm kalite erè avèk mwen. Se sa fè nan videyo sa, m pral eksplike w M pral pran tan mwen, m pral montre w ki strateji, m pral montre w kisa pou w fè pou w kenbe chanèl YouTube ou vrèman òganik pou ane 2024 la e pou w kenbe chanèl YouTube ou pou lavi, w ap, l ap tou rete òganik. Premye bagay m pral di avè w, m pral di nou ke se premye, premye plan w pou w genyen, se antre nan kontèks, si w ap fèt kòmanse oubyen si w la deja, antre nan kontèks eseye Pwograme tèt ou pou on mwa, eseye kreye 12 videyo. Premye egzanp mwen avèw, ann di ke eseye kreye 12 videyo. Kidonk se 12 videyo pa mwa, ann antre nan 12 videyo pa mwa kote ke wap ka pataje on grenn videyo chak 3 jou, kap vrèman bon. E sesi, si pou on mwa ki gen 31 jou, 29 jou oubyen 28 jou, sa vle di pou fevriye oubyen pou lòt mwa ki gen 30 jou, ou ka antre nan kontèks Kidonk ou la ou kreye plis videyo toujou. Ann di ke ou kreye 100 videyo pou an 100 videyo. Ou lage yon grenn videyo pa jou. Paske li vrèman enpòtan lè w fèt ap kòmanse, ou lage ou lage anpil videyo. Si ou ka lage yon grenn videyo pa jou, se youn nan bagay k ap ede w a chanèl YouTube ou. E nan chak e nan 100 videyo ou lage a, si nan pre chak grenn videyo ou moutre yon bagay nouvo, ou moutre ke. men kisa men kisa pou fè, men kijan pou jere sa, men kòman pou jere paske si nan premye videyo a ou jere koulè nan chak grenn videyo de 1 a 10 videyo ou yo ou moutre yon bagay diferan, ou moutre yon bagay nouvo, ou moutre ke ok men kisa m vle pote, men nan ki liy mwen vle ale epi de 1 a 10 videyo sa yo ou pran tout bagay yo konbine, ou pran tout bagay yo nèt epi ou mete tout ansanm, ou mete tout. ou mete tout ansanm epi ou di ok men kisa ou vle pote. Se youn nan bagay tou moun ap ede ou pataje, moun ap ede ou abòne. Ou pap bezwen nan mande moun abòne, natirèlman sa ap vini ke moun yo ap abòne avèk ou. Epi pou dezyèm plan ankò se pwomosyon. Sa se youn nan bagay ki de ki vrèman enpòtan dlè ke w sòti nan premye a lè w fin kreye kreye a ahh lè w fin kreye kontni pou w mete sou chanèl youtube ou an di ke ou kreye anpil videyo pou w mete sou chanèl youtube ou men lòt bagay la li ye kisa li ye li se pwomosyon pwomosyon an kòman se kijan ou pral pwomote chanèl youtube ou youn nan bagay ki vrèman ki vrèman ki vrèman enpòtan se kòman ou pral pwomote chanèl youtube ou De nos jours, li vrèman enpòtan pou fè pwomosyon pou chanèl tou. Kòman ou ka fè pwomosyon pou chanèl YouTube ou via Facebook, Instagram, TikTok e de nos jours TikTok se yon basen kote moun fè anpil pwomosyon pou chanèl YouTube yo kote ke yo ka lage yon ti kal nan videyo a epi yo voye w al gade rès videyo a sou YouTube. ki vrèman mache e moun vrèman entèrese avè li kidonk ou ka fè pwomosyon sou chanèl youtube ou via via facebook facebook ou ka fè menm bagay la tou e se si facebook monetize ou ka fè li sou instagram ou ka fè li sou tiktok e menm sou twitter tou ou ka pataje on ti bout video e ou mennen moun yo al gade tout video a sou youtube. Kote ke dè ke moun garanti w sa, dè ke moun nan fin gade yon ti pati nan videyo a, e videyo a enteresan, moun sa se yon abòne ou genyen. E se sur ke l ap pataje l avèk yon lòt moun ni, kote ke lòt moun nan pral gen chans pou li gade videyo a tou, e l ap abòne, e moun ap pat se gade w ap rete, wap rete wap wè moun ap pataje kontniw se gade wap gade wap wè ok si w te gen 0 abone wap pase nan wap pase nan 500 de 500 wap pase a 1000 de 1000 se gade wap gade wè nan 10000 se gade wap gade wè nan 20000 30000 epi jiskaske ou rive kote ou sipoze rive a jiskaske ou kreye sa ou kreye kominote ou vle kreye a E lèm fin pale de premye bagay mtap pale de kòman pou kreye anpil video, dezyèm bagay la mte pale de pwomosyon e twazyèm bagay la pou kenbe chanèl ou toujou òganik se se yon lòt mwayen ou ka fè via Google Ads ou ka peye Google epi Google kreye ou kreye Ads la li ka anviwon 3 segond li ka anviwon 30 segond oubyen 1 minit tou Sa pral depan de ou menm, kidonk Google ap fèl pou ou epi chak tan wap peye wap peye wap peye se yon lòt fason tou ou ka promote chanèl toub ou oubyen si ou gen mizik ou wap lage peu importe tou business ou oubyen yon short film ou ka patajel Ou ka um lage ti bout video a pou peye gogo epi chak tan gogo fèl pou ou si se pou on mwa ou fè bidjè a pou on mwa ou fèl ou fè pwomosyon pou chanèl youtube ou se 3 fason sa yo map konseye nou pou nou kenbe chanèl youtube nou vrèman òganik vrèman òganik paske sa ki pwoblèm ki vin genyen dè ke ou achte abone pou chanèl youtube ou li vin kreye yon pwoblèm pou chanèl youtube ou kidonk an di ke ou achte mil abone Ou achte 1000 abòne epi ou achte 4000 heures de temps. Lap vin kreye yon domaj, lap vin kreye yon pwoblèm pou chanèl ou tou bro. Rezon an, se paske imajine ou fin achte 1000 abòne epi ou lage yon videyo epi ou wè videyo a fè 35 views. Ki pa bon ditou. E rès e menm moun ou genyen yo. Imajine w, imajine w si w lage yon videyo ki fè, ki fè 35, 30, 30, 35 views epoutan ou gen 1000 abòne. E rès moun sa yo kote yo ye? Ben, M ta konseye nou ke nou pran sa yo an chaj, ke nou pa nan achte abone, nou pa achte like pou video nou, e nou pa achte views tou, nou kenbe video nou vrèman òganik, nou pataje video nou sou tout platfòm, e ankò nou fè moun konnen nou, nou pataje, nou pataje, nou pataje, nou pwomote chanèl YouTube nou pou kò nou. Nan video sa se sa m te pote pou nou, fason pou nou kenbe chanèl YouTube nou vrèman òganik pou ane sa, e. Janm toujou dil la map toujou mande nou pou nou rete kreyatif pou nou pa janm sispann kreye kreye kreye tout otan nou kapab e sipòte pwojè a tou abòne a chanèl la mèsi.